Fanatik football, salut et bienvenue sou Haïti Mondial 509. Men 5 jwè ayisyen ki kapab eksploze nan Mondial 2026 la e menm jwenn gwo kontra nan 5 chanpyona majè ki an Europe, ke se swa an Angleterre, an France, an Espagne, an Italie

Vivasite yo, talan yo medam e mesye se 5 jwè sa yo nou pral wè ansanm lan men jis avan nap mande w pou kapab abòne e like videyo a nou konstate fanatik foutbòl pafwa gen moun ki gade videyo men ki pa abòne nap mande w abòne pou kapab rete an e an kontak pou kapab rete konekte avèk chanèl la afenke ou pa rate ou Kin enfòmasyon konsènan ekip ayisyèn nan e rès seleksyon yo, rès ekip yo nan mondyal la. San pli tade medam e mesye an nou wè e fanatik foutbòl 5 jwè ayisyen sa yo. Men jis avan nap raplo ke. E football Ayisyen an li antre nan yon nouvèl dimansyon apre demonstrasyon nou kapab di enpresyonant sa ekip nasyonal Ayisyen nan sot fè e fas a Nouvèl Zeland kote ke Ayiti fè tonbe Nouvèl Zeland pa 4 bi a 0 se yon choz ki atire dezòmè sa nou kapab di atansyon e obsèvatè entènasyonal yo e sou nouvèl jenerasyon jwè ayisyen sa sa yo kap fè nou kapab di la pli e lo bo tan nan foutbòl entènasyonal la. Nou kapab di egalman pandan lontan e sipòtè e yo te konnen anpil. pil ansyen jwè, ansyen kadran nan seleksyon an, men jounen jodi a, gen de nouvo vizaj ki rive e nan ekip la, ki pote sa nou rele vitès, talan, teknik e anbisyon, medam e mesye, se a felisite. E rapidman, premye jwè nou panse ki kapab youn nan revelasyon pou mondyal 2026 la e ki kapab menm jwenn de gwo kontra nan 5 chanpyona, majè yo nan 5 chanpyona majè yo nan nan nan nan an Ewop la. Dabò premye jwè la se Lenny Joseph, nou kapab di Lenny Josephs le nouvo tueur devant le but. Lenny Joseph li fè pati. nouvo jwè nou kapab di ki vrèman ki ede ki vin ede seleksyon ayisyèn de foutbòl la kont Nouvèl Zeland li make e menm non sèlman li te make yon gòl li enpresyone e pa sa nou kapab rele mobilite li gen lakay li e kalm Fason li kalm lan devan e kan advès la medam e mesye. Li nou kapab di e Leni Leni e Leni Joseph klèb aktyèl li se fa e Ferencvaros an Hongri kote lap jwe. Pakou jwè sa se li pran fòmasyon an Frans, li pase nan. de centre an de formation en Europe se vreman yon jwè ki gen yon bèl parkou entènasyonal poukisa youn nan kestyon nou kapab poze la grann entèwogasyon e fanatik football poukisa e Leny Joseph kapab choke e mondyal la e kapab menm youn nan revelasyon e menm jwenn de gwo kontra a lechèl entènasyonal. Dabò, se pa rapò avèk kalite teknik jwè a, rapidite l, si li gen yon sa nou kapab di yon ekselan deplasman, li gen sa yo rele san fwa devan kan e se yon jwè tou ki jwe avèk kalm e ki jwe avèk ki jwe san pè, li pa gen okin pè pou ekip advès la ki trè kwè nan tèt li, nou kapab di Lenny Joseph li reprezante egzakteman pwofil de yon atakan modèn fanatik foutbòl la. Dezyèm jwè nou pral wè san pli tade se Wilson Isidore. Wilson Isidore se nou kapab di an kèlke sòt se la nouvèl machin ofansiv de la seleksyon. Haïtienne de football. Wilson Isidor li se youn nan plus grand nouvote nan ekip Haïtienne sa. Li ne, li fèt an Frans, li finalman chwazi pou l reprezante Haïti e se arive li nan ekip Haïtienne nan li ekstrememan enpòtan paske nou kapab konstate ke Wilson Isidor li pote sa yo rele elan ofansif la nan ekip ayisyèn nan, nou raple nou dènyè prestasyon l fas a ekip islandèz la kote ke li te make nan match sa, Wilson Isidor se yon jwè vrèman ki pote anpil, ki kapab eksploze nan mondyal la e menm pami lè revelasyon. de sèt koup du mond klub aktyèl Wilson Isidor mèdam e mesye se e nou kapab di se Sunderland e an Angletè parkou li li fòme nan ekip yo nan ekip Monaco a an Frans li fè eksperyans an Russi son jwè ki gen sa yo rele yon bòn eksperyans o nivo entènasyonal. Kalite jwè la ki se Wilson Isidor, se akselerasyon eksploziv li, son jwè ki gen de drib trè rapid, ki trè danjre nan kont atak, nan kestyon kont atak nan ekip ayisyèn nan, nou panse ke Wilson Isidor li ta sipoze nimewo 1 an. Number one nan kestyon kont atak pa rapò avèk rapidite l. Wilson Isidor li kapab devenir, li kapab vini sa nou kapab di nimewo 1 nan kestyon kont atak nan ekip nan ekip ayisyèn nan son Ayiti kapab konte sou jwè sa medam e mesye e se youn nan jwè ki kapab e vrèman youn nan 5 jwè Ayi nan ekip ayisyèn nan ki kapab eksploze nan koup dimond lan e menm jwenn 2

Providence. Ruben Providence se jwè sa nou kapab di se le jwè ki pe fè le cho. Se yon jwè ki trè abil, ki trè abil avèk balon, bal o pye. Medam e mesye fanatik foutbòl, Ruben Providence li te youn nan gran tòm nou kapab di nan match kontra Nouvèl Zeland lan avèk yon mayifik bit ke li te enskri. Ruben Providence, Ruben Providence li klèb aktyèl li se Vis la, Visela, pakou li, li pran fòmasyon nan AS Roma an Itali, li pase nan plizyè klèb ewopeyen e menm o Pòtigal li te gen chans pase, se yon jwè ki gen yon bèl pakou o nivo entènasyonal. Kestyon medam e mesye se poukisa nou panse ke Rubens Providence li kapab eksploze nan mondyal la, li kapab pèmè pami lè revelasyon de 7.

ki kapab pote danje a nan kan advès la pou kont li, nou panse pa rapò avèk kalite sa yo, li pami 5 jwè ayisyen ki kapab e vrèman eksploze nan koup du mond la e menm jwenn de gwo kontra o nivo entènasyonal. Se jan de jwè sa yo nou kapab di ki kapab vin viral pandan

Wolverhampton, Pakou e Jean-Rtner Bellegarde li te debite an Frans, revelasyon li debite an Frans, li te arive nan Premyè Lig Anglèz la, l ap evolye, medam e mesye, s on jwè nou kapab di ki vrèman gen yon kalite teknik, li gen yon metriz fason ke li metrize balon an, li metri, li konprann jwèt la. Kisa, kesyon nou kapab poze se kisa Jean Rtner Bellegarde kapab pote e vrèman e nou panse ke e entelijans taktik li sètadi e plasman l nan ekip la se vrèman kèlke choz a felisite. Kontwòl li genyen nan milye tèren an se youn nan jwè ki pèmèt vin gon kalm. nan mitan tèren Ayiti a, pafwa m ap poze tèt mwen kesyon, m ap mande, si tout fwa nou ta vin jwenn yon maryaj Jean Ritner Bellegarde avèk Simon nan mitan tèren ekip ayisyèn nan, m panse ke 2 jwè sa yo ki titilè e an menm tan sa kapab vrèman trè spektakilè pou lekip Haïtienne de football lan. E Jean Rene Bellegarde li genyen yon trè bòn kalite de pas, vrèman presizyon nan pas li yo e pafwa nou wè frap li yo konn fè mouch, frap li yo konn fè pè. Li gen yon kapasite pou l kase liy advès la medam e mesye e nan gran match yo nou panse ke jwè sa ki se Jean Rene Bellegarde li son jwè ki esansyèl pou ne pas dire indispensable. Senkyèm jwè. E medam e mesye fanatik foutbòl san pli tade nap nap wè ansanm ki kapab eklate nan e nan koup di mond lan 5 kièm jwè la se Dominik Simon medam e mesye Dominik Simon nou kapab di se se le solda diskrè di milye e de lekip ayisyèn de foutbòl Dominik Simon li se youn nan nan Nouvo non ki devwale resaman nan seleksyon ayisyèn nan pa seleksyonè la ki se Sebastien Sébastien Migné, klub aktyèl li se l ap jwe nan FC Tatra Presov. Pwofil jwè la se yon milye ki vrèman yon milye travayè. Li trè disipline, se yon bon rekiperatè, se egalman yon jwè ki enpòtan nan sa yo rele ekilib defansiv la, se yon jwè ki trè teknik, ki pa jwe sou presyon, ki konn sa l ap fè a, mèdam e mesye, e menm si son jwè ki pa, ki mwen medyatik, ki pa gen twòp medya ki vire sou li, men nou panse ke se youn nan jwè vrèman ki kapab pote yon choz ekstrèmeman enpòtan nan ekip ayisyèn nan. Fanatik foutbòl, jwè sa yo vrèman se 5 jwè ki kapab revelasyon nan mondyal la pou ekip ayisyèn de foutbòl la. E nou panse mèdam e mesye jwè sa yo pa rapò a kalite teknik yo pa gen asòti de la e pa rapò a kalite teknik yo yo kapab pote yo kapab eksploze nan Mondyal la. Pandan anpil tan, fanatik foutbòl, anpil moun te panse ke Ayiti li pral senpleman patisipe nan Mondyal la, figire nan Mondyal la, men se pa yon ekip ki ta pral regle anyen serye. Men aprè fanatik foutbòl viktwa 4 a 0 kontra la Nouvèl Zeland, nou panse ke nou konstate ke rega kòmanse ap vire e fikse sou ekip ayisyèn de foutbòl la, sou nouvèl jenerasyon jwè sa yo vrèman ki trè e teknik, ki gen anpil kapasite medam e mesye, se ekstrèmeman enpòtan, se a felisite. Se 5 jwè sa yo ki pwobab pou yo eksploze nan koup du mond 2026 la e vrèman dekwoche de gwo kontra. Fanatik foutbòl nap mande w pou kapab abòne e like video a e pou kapab ankouraje chanèl la abòne nou nan mondyal nou gen ekip nou poun chofe nou pa bezwen e al pran woulib sou lòt ekip nou gen ekip pa nou poun chofe nap di brezil ke nou pap pran nan kraponay nou pap pran nan entimidasyon. Menm lè l te bay Panama 10 zewo 50 zewo nou menm nou la nap tann le Brésil fanatik football grenadye alaso abòne like video a.